Olye w di mennaj nou an je t'aime tou senp, yo pito lage jan de pawòl sa yo nan kòlèt li. E pawòl sa yo, yo pi fò, yo pi pwisan pase je t'aime. Ok, lè w itilize yo, mennaj ou vin plis renmen w, li vin plis damou w. Ok alfa m yo, anbyen men yon premye alfa. Bee, pou mwen, lanmou pa t ap egziste si w pa t nan vi m. Paske nan vi m ou pote yon lanmou vrè e sensè. Mwen renmen w anpil manmi. Wi, jan de mesaj sa yo, yo fò, yo efikas, yo pwisan. Ou ka itilize yo sèlman olye w al di fanm nan je t'aime. Ey gen yon lòt ankò Alpha. Di l sa konsa, Bebe, si toutfwa mwen ta gen chans pou m tounen tan an dèyè, mwen t ap elimine lannuit yon fason pou m te ka adikte m ak lonbraj ou chak jou, Baby. Wè jan de sms sa yo Alpha. M garanti w fanm nan ka di w, Baby, m renmen pawòl ou yo, ki kote w jwenn yo, ou fè m renmen w, ou chame m. Se paske w konn kijan pou w ekri l. Men yon lòt ankò Alpha. Manmi, Ou, m ap toujou la pou m remonte moral ou si tout fwa yon fwa li ta bese e m ap toujou la pou ou kòm souple soube. Yo, gen de moman yon fanm nan pase nan vi l, li santi fò l ta jwenn yon epòl pou l apiye. Alò, se sa w vle di l nan pawòl sa? Wap toujou la pou li pou sipòte l men yon lòt ankò Mon amour si tout fwa ou pa ta la avè m map sèlman sonje imaj ou map santi w la mantalman Je t'aime ma chérie. Gade la nou kontan m ba nou ti sms yo senp yo. Tou kout. Lavi se konsa, yon alfa ou dwe alfa. Fò sa sa ke w ap ekri yo, fòk yo gen sans, fòk yo bèl, fòk moun ou ekri l lan ap renmen l. Ok? Bon pou pwosesis liv lan. Wè mezanmi, m ap re ba nou liv lan ankò. Kounye a la liv lan pa chè, li vann 150 goud, 30 dola ayisyen. W ap jis peye l pa la pou la. E m pral montre w kijan w ap resevwa liv lan ok. Nou pral swiv li apre videyo sa m ap kite tout pwosesis yo pou ou. Men avan tou e si w tout fwa w ap swiv mwen sou tiktok avèk fesbouk pase jwenn mwen sou youtube paske se sou youtube m lage videyo chak jou. Se la w ap jwenn videyo kòman pou w kotize yon fanm, kòman pou w konvenk li ok. Humm m espere ke n ale nap jwenn anpil bagay. Non youtube lan se Adees Julien. Enbyen poko ale non, men pwosesis liv la. Alpha, men pwosesis liv la, si tout fwa w vle genyen l wap jis peye 150 goud la pou la, 30 dola ayisyen. E wap resevwa liv la sou whatsapp. Men kòman wap resevwa l, men kòman lap ye sou whatsapp. Lèm fin voye l pou ou sou whatsapp, wap wè kijan tout paj yo parèt. Ok wap klike sou yo, wap wè. Sa e paj yo map moutre w la. Map moutre w paj yo. Ok, lè ou fin li yo, epi tou ou pral met fon bak ou pral nan galeri telefòn ou, epi wal wè. Tout sa yo, sa se liv lan. Ou wè, valè paj yo. Sa vle di l 103 paj. Ok, tout sa yo se paj map pase la. Wi, tout sa yo se paj. Menm yon ti jan flou l. Sa e mpa kite w wè yo, paske si m kite nou wè yo, talè nou fè screenshot yo. Nou bon sou mwen ok. Anbyen se konsa wap ka resevwal e ou menm men kisa Pou ka al sotil jan e yo parèt sou telefòn ou an depi wal sotil wal fè kopi an konsa yap ba ou yo paj pa paj ok yap ba ou yo paj pa paj epi wap met fè oklamse yo pou ou si ou vle ou ka al sòti yo ankò yn fwa mezanmi kisa nap tann li pa chè 30 dola 150 goud ayisyen mesye o gade alpha m yo mesye. Pa pa dim anyen non, pa dim nap kite nap kite e bagay yo fini pou nou pa pran non non non ale ale ale map tann nou tout men nimewo nou ka kontaktem wi se nimewo sa 55 40 31 97 mèsi.